Her guys bonjou bonswa sa depan de lè wap tande video a map mande chak moun ki gade video sa abone avèk chanèl lan pataje like e kòmante video a jodi an video mwen pote pou nou jodi an se yon ti eksperyans ke mwen vin pataje ansanm avèk nou mwen se nou tout ta renmen tande ti eksperyans sa ke mwen pral pataje ansanm avèk nou an Kisa l ye? Se te eksperyans ke lè mwen te fèk antre Chili, kòman sa te ye pou mwen. Mwen vle pataje ti eksperyans sa avè nou. Se pou montre w ke lè w fèk vwayaje ou nan peyi etranje, kòman bagay yo li menm li pa fasil. Bagay yo pa fasil. Se pa sèlman Chili, se tout lòt peyi, depi w fèk vwayaje, bagay yo pa fasil. Eben, se konsa sa te ye. Lè mwen fèk vwayaje, mwen te Chili. Ehm, depi mwen desann nan epòt lan, yo te ban mwen yon ti papye. Ti papye sa PDI te ban mwen, li te valab pou 90 jou. Sètadi, ou genyen 90 jou devan ou pou w jwenn travay pou ba ou papye pou kapab al depoze pou jwenn viza. Ebyen, anpil moun, ti papye sa te gentan fini nan men yo, ti papye a te vin ekspire nan men yo, yo pa t ka jwenn travay pou ba yo kontra pou yo kapab al depoze pou viza. Se konsa sa te ye, paske travay lan pa t osi fasil. Sitou pou moun ki te Santiago yo, sa pa t fasil ditou ditou pou yo. E mwen menm lè m te fèk vini, se Santiago ke m te ye kay yon kouzin mwen, se yon kouzin mwen ki te akeyi m Santiago. Ebyen, mwen te fè anviwon yon mwa edmi Santiago. Lè m te vin wè, bagay yo te yon ti jan difisil, m wè li pa t fasil pou mwen pou m te jwenn, pou m te travay Santiago. Mwen te oblije di m ap kite Santiago, mwen prale nan yon pwovens pou m kapab jwenn yon travay pou bon m kontra, pou m kapab al poste pou m gen viza. Paske si se pat sa kem te fè vrèman, ti papye a te ka gentan fini nan menm Santiago mwen pat jwenn travay. Paske a lepòk majorite moun Santiago pou travay fòk ou genyen kanè nan men w. Fòk ou genyen kanè paske mwen menm m konn fè kèk ti pakou m al dèyè travay, gen plizyè kote m konn al dèyè travay, lèm rive se kanè yo mande. Mwen te menm vin jwenn yon chilyen ki te sòti avè m yon jou, li t al dèyè travay ansanm avè m, epi lè l rive, gen yon lofisin li konnen ke yo konn pran moun pou travay, epi lè l rive, yo di l konsa ke, yo pa gen pwoblèm non, yo te ka pran m, men fòk mwen gen kanè. E alepòk, avan menm ou te gen kanè, fòk ou te gen pèlmiso. Mwen menm menm pèlmiso a m potko gen nan menm e m a bezwen di w pou kanè. E konsa sa te ye. Ebyen malgre sa mwen te toujou ap fè ti pakou, mwen te toujou ap fè ti rechèch, m ap mache, bon m pa t janm ka jwenn anyen. Mwen te vin wè ke m pap ka rete Santiago, m di fòk mwen chache yon kote pou m lage kò m jis pou m kapab jwenn yon travay, bon m kontra pou m kapab poste pou e. kanè a pou m jwenn viza. Ebyen se konsa m te gen yon ti zanmi m ki te vin travèse nan yon pwovens, li te vin travèse kot yon kouzin li, epi mwen te fè kontak ansanm avè l pandan li vin travèse a, epi mwen al jwenn li pandan ke mwen menm m al jwenn li, epi tou nou te rive, nou te ka fè, nou te jwenn kèk kote nou mete grenn jou annatandan, men nou potko jwenn yon travay pou vin ban nou kontra. Men pandan m te nan machin ke mwen te jwenn avèk yon zanmi m, nou te fè echanj nimewo telefòn, epi li menm zanmi m sa a, pandan n ap pale, li te vin di m ke li konnen gon travay tou prè kote li ye a wi k ap bay kontra. Travay la ap bay Ayisyen kontra, m mèt fè tout sa k depann de mwen, kite zòn kote m ye a pou m vini nan zòn kote li a jis pou m kapab jwenn li. Efektivman vre, m te fè sa vre. Epi lè m te fè sa, mwen te rive bò kote l la vre, m te jwenn kay Mafèmin kote l la, Epi, mwen te vin ale nan travay la. Nan travay la, te gen anpil, anpil, anpil Ayisyen, paske alepòk, se te sèlman travay sa ki t ap bay Ayisyen kontra. Se sèlman paske, se yon travay ki te gen nenpòt anviwon 400 a 500 Ayisyen ladan l. Lè m di yon travay gen anviwon 400 a 500 Ayisyen ladan l, timoun, m pa bezwen pale nou ki dega k gen nan travay sa, paske ou konnen depi Ayisyen yon kote, sitou lè yo an mas konsa, yon kote ou pa bezwen mande ki jan de dega ke yo fè nan travay la. Men, kanmenm, Bondye fè yo te ban nou, yo te bay tout Ayisyen nèt nèt nèt nèt nèt ki te nan travay sa yo te ba yo tout kontra. Okontrè gen Ayisyen ki te sòti nan lòt vil, Ayisyen sòti Santiago, sòti toupatou, ebyen yo te vini nan travay sa jis pou yo te kapab jwenn papye. Genyen ki te sèlman vini yo pran papye a, epi lè fini yo ale yo pa menm rete travay avèk patwon an menm. Men ki travay ou te konnen li te ye? Travay jaden wi timoun, travay jaden, nou tal nan keyi fri, se fri nou tal keyi pou yo epi yo ban nou papye a. Men ou te oblije fèl, ou te oblije fèl bon pa gen travay, non sèlman ou bezwen travay paske fòk ou peye kay, fòk ou manje, ou te bezwen travay, nou plis ou te bezwen papye a tou, ou oblije fèl, wa konprann, ou oblije fèl paske depi ou pa tou kite lakay ou, ou konn poukisa ou pa kite lakay ou, pa gen konplèks, sa w jwenn pou fè a ou oblije fèl. Ebyen, papye a, e, travay la te vin ban nou papye vre. Mwen menm m te vin pran, mwen kwè m te vin an mwad mas, m te vin an mwad novanb, an mwad mas ke travay yo la te ban m papye pa m nan. M t al poste l nan menm mwad mas la, e m panse yo te ban m randevou mwa de, mwad jiyè, epi pou m t al pran viza. Efetigman, efektivman vre, mwa jiyè a, mwen ale dèyè viza a, mwen jwenn viza, epi lè mwen vin jwenn viza a, m tou al poste pou kanè. epi yo te ban mwen yo te ban mwen randevou anviwon 20 a 25 jou pou mwen te retounen al pran kanè a. Lè mwen ale, mwen te jwenn kanè a vre. Men pitit, o, pwoblèm nan fèk kòmanse. Kounye a, w t ap priye oparavan pou yo pa t vle pran moun nan travay poutèt ou pa t gen kanè. Kounye a, w vin gen kanè a nan men w, men kounye a, w pa ka jwenn travay. Kanè vin nan men w kounye a. Depi kanè a nan men w, w ta sipoze gentan jwenn yon travay pou w ba w kontra paske Depi kanè a gen 9 mwa nan men w ou sipoze geta al poste pou rezidan ou sipoze al poste pou rezidans e men kanè vin nan menm mwa ap moute 2 mwa ap moute 3 mwa ap moute map chèche m pa janm ka jwenn travay ale alafen ke kanè a vin preske fini nan men m m pa janm kapab jwenn yon travay e pou m ta travay pou bonm kontra pou m poste pou rezidans lan lè kanè a vin gen 8 mwa nan men m m reyisi jwenn yon ti travay timoun travay sa li te dire 3 mwa. Men travay la te bay kontra wi, travay la te bay kontra. Pandan travay la vin bay kontra, mwen menm vin pran kontra pa m nan pou m al poste jis pou m te kapab jwenn rezidans lan. Mezanmi timoun, m kouri monte, m kouri desann, m kouri monte, m kouri desann, m pase anpil, anpil, anpil, anpil mizè jis pou m pou wè m te ka poste pou rezidans lan. Men sa pa t janm rive mache paske a chak fwa m ale kote ki responsab pou depoze pou rezidans lan. A chak fwa m ale, yo ban mwen randevou diferan. Chak fwa m ale, yo ban mwen randevou. E swa m rive jodi a, yo di m pa tèl papye pa bon, oubyen m gen dwa ale, yo di m konsa, tounen yon lòt jou. Chak jou, yo nan ban m randevou, ban m randevou, ban m randevou, timoun, sa vin fè travay la tou kanpe. Kounye a, depi travay la fè sa l kanpe, kounye a, kontra yo te ba ou, yo tou koupe kontra yo te ba ou. Sa vin fè ke m pa janm poste pou rezidans lan. Se konsa bagay lan te vin pase. Pou mwen, sa vin fè kanè a vin ekspire nan menm 12 mwa vin rive. 12 mwa vin rive, kanè a ekspire, m pa janm ka jwenn posiblite pou m poste pou rezidans. Konyè la, malgre kanè a te vin ekspire nan menm, malchans pou mwen, m te vin travèse nan yon lòt zòn. Lè m vin travèse nan yon lòt zòn, mwen jwenn yon blan fè m kado yon kontra. Li fè m kado kontra a, M fè tout lòt papye ke yo te ke m konnen m ap gen bezwen pou m t al poste menm pou yon lòt kanè, menm lòske m pa t ka poste pou rezidans lan ankò paske gon papye Ayiti yo te mande. M pa t ko m pa t voye fè papye sa a paske li pa t fasil. Men pou m ta poste pou yon lòt kanè, o o! Malgre l fè m kado kontra a, lòt papye yo mande m pou m fè, mwen fè yo. M al avèk tout papye Nois Angelia a pou m al poste pou yon lòt kanè. Lè m rive, timoun, m t ale an mwad Out. Lè m rive, yo ban m randevou pou m tounen jous an mwa janvye. Èske w tande? Kanè gentan fini nan men m wi e yo konnen san kanè a ou pa ka travay, fòk se a kanè a pou w travay. Yo voye m jous pou 14 janvye, 2 mwa dout wi, yo voye m pou 14 janvye. Se pou m demontre w ke kòman afè papye nan Chili se pa yon bagay ki fasil ditou. Afè papye pa fasil ditou. E pou w jwenn travay nan Chili san ke w pa gen papye li pa fasil. Peyi Chili pa tèlman di, li pa tèlman difisil jan ke w konprann nan. Paske se yon peyi yo pa tèlman, kòman m di sa, yo pa tèlman peze moun jan w panse a. Sa ka rive ou pa travay nan peyi a, men gen lòt ti aktivite ke w ka mennen pou w viv Paske mwen menm fè tout tan sa yo m ap di nou an, m prèske pa travay, men kanmèm, mwen fè ti aktivite, m peye kay mwen, m fè ti aktivite, m peye bil, m peye manje. Paske yo ba w, yo ba w posiblite ou ka vann. Ou ka vann. Epi chilyen yo pa tèlman twò e rasis, pa se sa non. Se vre, w ap jwenn kèk grenn ladan yo ki rasis, men, yo pa tèlman twò rasis, pa se sa. Paske ou gen dwa rive la, ou rive nan mache a la kote yo ap vann, ou wè yo avanse, yo ba ou plas, ou chita, Ou vann bò kote yo. Yo pa gen pwoblèm sa avè w. Okontrè gen anpil ladan yo ki akeyi nou anpil paske yo di nou sòti lwen pou nou vin la e yo konnen tou kòman pwoblèm peyi nou ye, kòman sitiyasyon peyi nou ye. Yo ede nou. Yo ankouraje nou. Men, se konsa sa te ye. Apre sa ankò, gen anpil lòt ti istwa pou nou pou m pote pou nou toujou sitou lè m ap pale de timoun konsènan travay sa ke m te ye a m di nou ke m te fè twa mwa ladann nan. Se yon bagay tèt chaje. Mwen gen lòt ti istwa m ap pote pou nou toujou. Men se nan yon lòt video. Ou menm ki te enjoy ou avèk ti video sa a, map mande ou pataje l, like, kòmante, abòne avèk chanèl la. Nap retounen e nap rewè ankò nan yon lòt ti video. Ciao!